Robenson Lovens. M renmen sa jan menn se ke ayisyen fò menn ou konprann mesaj 7 lan se ayisyen fò se ke nou ou sot witness on ka on kolaborasyon pou la premyè fwa nan tout karayib lan e son ayisyen ki reyalizatè a menn so m panse se mesaj lan sa men si wap pale de sto de istwa lan pou ki n rele film nan men se senp dèfwa w avèk ou nan on relasyon moun wap chèche a se moun ki bò kote w lan menm ou pa sipoze ap kondwi pou wap tèks. E osi, yon Ayisyen ki soti ann Ayiti pou la premyè fwa reyini tout major selebrite sa yo pou nou fè yon kolaborasyon men se tout mesaj nan sa, se sa k fè fim nan rele Message Sent. It was tough because I was dealing tout aktè ki nan ekran se aktè ki gen agent ok se professional actors ninety percent of em ap travay Hollywood kòm ou te wè nan ekran previous travay nèg yo so sa vle di ke li te hectic but Bondye te gentan trase chemen an paske nan kòmansman ane an Netflix t ap fè yon panèl nan Sundance Film Festival ki se pi gwo film festival Etazini, youn nan top film festival dans le monde, yo te chwazi m pou m al reprezante Karayib lan. So, sa te ede lè m te ale nan nivo m ale an paske m t al riske pou m te chwazi moun mwen chwazi yo pou fè film nan. So, li te tough but li reyalize e aswè a nou te gen tout major player yo la, nou gen. Chocolate City from Nigeria ki te la mwen te pale avèk yo nou gon pakèt major nou gen Reston studio moun ki fè Bob Marley film yo one love movie yo te la so it's a Caribbean thing man it's a Caribbean collaboration no I love it um first of all aswè a si map tou di w sa m pa konnen si m te di w sa deja si event sa se te yon event nou te promote k te peye moun ki la yo pa tap vini. Paske se pa moun ki deplase kal nan jan de event sa yo. So se te yon bagay ki te fèt vreman pou film kominote an. So I'm super excited as you can see nou te gen plis moun ke moun nou te expected. Nou te gen anpil moun ki kanpe dèyè an. So I'm excited man and sa osi di m tou pou nou kontinye dream big. Paske si w pa dream li ou pap janm konnen si l posib or not. So aswè a m te eseye dream li then it's possible we did it. It's possible paske jan m sot di w talè an a tit. Tip moun ki nan film sa pou nou ta fon feature film avèl li tap anpil ok but lesansyèl nou fon film ki 35 minit ki son short film m panse kounye an rès lan se moun ki te la aswè yo ki pral desidel em panse mwen gen yon bon feeling man men se sènt ka vin yon lòt bagay ke just yon short film. Kèk bagay kap vini, moun kap swiv mwen yo gentan gon ide deja, ret branche Loyalty Season 2, July 7 gen kèk bagay kap vini men menm mpa kwè nan pale, ou konn sa deja pimp se travay li ye, tout otan m anvi map travay e m kwè nan sa, ou konprann se konsa m leve men map travay, sa vle di depi w panse a Robenson menm si w pa wè m ou pa tande m map panse yon bagay map travay yon bagay. Non sa son lòt mouvman li ye, objektif lan se janm di w lan se voye l deyò, pa egzanp nou gen pou n ale Cannes, Tokyo, Toronto, Sundance etc se yon pwojè spesyal pwojè sa ye sak fè nou rele l kolaborasyon se pa yon pwojè komèsyal per se but lesansyèl m vle moun yo konprann mouvman an olye de film nan sa vle di ke m ap pede di l paske se yon gran fyète pou nou se yon ayisyen ki pran inisyativ lan epi tout karayib lan swiv li men nasyon an te la ou wè l e moun ki te la yo yo vwayaje sèlman pou ivèt lan aswè a men m panse this is big but. Si l tounen yon feature film, tout gran piblik la ap wè l. Or even short film nan, ou pa janm konnen, ka gen yon tan k rive yo wè l, ou wè sa m di w la? Avni Robinson se yon nèg ki oze, e m toujou di Bondye mèsi paske l ban m lasante, m pa worry de avni m paske jan m di w la m oze, moun k ap swiv mwen wè ki etap mwen fè deja, m tankou m se yon nèg ki atè plat, ki believe nan pwogrè. Sa vle di m pa gen worries. Pou Karayib lan, brother, nou gen anpil moun. Gen anpil gran gran gran aktè kap fè gwo bagay, m pa di ayisyen non karayib lan, men sa nou te manke se inite an, kreye yon film kominote, so m lanse premye inisyativ lan aswè a, ou pa janm konnen sak ka vin dèyèl, paske te gen major moun la, nou te gen film commissioner, nou te gen chairman, nou te gen producer, nou te gen moun western studio ki soti Jamaica ki te la, so you never know ki sansasyon projè sa ka pote pou yo di you know what fuck it ann fon film kominote menm jan a Nollywood, Nigeria gen pa yo, Indien yo gen pa yo ki se Bollywood, American gen pa yo ki se Hollywood, so let's create something pou Karayib lan, you never know that's the idea. It's for the Caribbean, m'panse se se li pa tap ka an kreyòl ditou, as you can see m'se sèl mwen menm kòm ayisyen ki reyalizatè film nan, ou ka wè cast lan pa ayisyen, but lesansyèl m'panse Karayib lan grenn lang ki ka konekte nou pi rapid se se anglè a. Epi pa bliye majorite moun ou wè nan ekran yo, menm si nou sòti nan Karayib lan, men n ap viv andeyò Karayib lan. Sa vle di li te vin pi fasil pou n kominike an anglè. Men ap gen subtitle ni ni franse, ni kreyòl, ni espanyòl. M ap di l dirèk pou Ayisyen yo, nou pi plis ke sa nou panse nou ye, paske mwen n goumen avèk lòt anpil, nou anvi detui lòt anpil, men si n te pran ti tan pou n wè kiyès nou ye, brother, nou t ap. Respekte tèt nou anpil paske moun deyò respekte n anpil and map redil ankò Netflex sot ap chwazi yon reyalizatè nan karayib lan pou al Sundance li te chwazi yon ayisyen ki se mwen menm so we big we big a nan si m pat kwè l m te panse se t yon joke koz m konn sak Sundance film festival a But at the end of the day m s on nèg ki kwè nan Bondye man, lèm wèl apresa m resezi m di a e travay Bondye man, so I went there I did what I needed to do e m retounen m kontinye mouvman an which is tonight yes thank you bro pep news frèm for life.